Salut tout moun nou pap se David Hop byenvini strateji biznis yon chanèl ki moutre w kijan pou fè biznis online kreye pwòp biznis dijital ou jodi a nou pral pale w de yon outi ki ka ede w fè anpil lajan online ou menm ki son jèn ki bezwen antre nan mond freelancè a li rele canva nou pral moutre w kijan l itilize nan pratik gen de moun ki itilize l pou yo fè jiska 50 a 60 dola ameriken par jou sou li sou platfòm freelancè yo nou pral prezante w platfòm freelancè yo nou pral prezante w kijan w ka antre sou li

Jan m sot di w lan, nou pale sou Canva. Canva se outil ke nou pral montre w kijan w itilize l jodi an pou w kòmanse fè lajan san w pa bezwen kòmanse avèk yon goud. E ou gen yon lis de bagay ke w ka fè sou li, pami yo ou ka fè prezantasyon, ou ka fè flayè pou rezo sosyo, ou ka fè yon ekip materyèl pou moun, swa moun nan pral marye oubyen Moun nan bezwen materyèl pou website li, moun nan bezwen materyèl kòm kat de vizit, moun nan bezwen prezantasyon, li bezwen CV, tout tip de lojisyèl grafik, euh, tout tip de materyèl grafik kote ka imajine ou ka fèl sou Canva e ou pa bezwen genyen gran abilite nan enfòmatik. Se tout senpleman ou bezwen gen yon òdinatè ou byen gen yon telefòn ki kapab fèl, ou bezwen son moun ki kreyatif. Kreyatif, Fòk ou kreye de choz ke w konnen ke kap atire atansyon moun e ki ka fè moun peye pou li. E fòk ou gen ti anglè bazik ou pa bliye. Lojisyèl lan li online men pou otan ou ka download li sou konpitè w, sou nenpòt tip de konpitè oubyen nan pale trè rapid nan pale Canva nan pale canva pwen kòm. Canva. plen kòb. Si w poko gen kont, si w poko gen kont, ou ka kreye yon kont trè rapid, menm jan w kreye nenpòt lòt kont sou Google oubyen nenpòt lòt bagay sou Facebook ok. W ap wè la li deja li deja mete m kòm Davidoff Design men si m soti w ap wè kijan pou kreye yon kont trè fasil. Ou ka kreye kont lan atravè. kont gmail ke w genyen e w ka fè l tou bò kote facebook oubyen w antre avèk login apple ou ok moun ki genyen iphone yo m ap antre avèk mwen m mete m gen kont deja m ap antre avèk google mwen e Ok li deja metem la sou sistèm nan m pral montre w trè rapidman pito kijan l fonksyone la se kote pa bliye li gen plan gratis plan gratis lan w ka fè tout bagay sou li sof ke gen de ti detay pi avanse ke w paka fè sou plan gratis lan wap wè la se home la se template la se feature la se learn kote w ka aprann ou ka aprann gen anpil tutoriel anndan l gen blog ou ka aprann la se prix yo. Ok nòmalman ou kòmanse avèk plan free an lè w pase ou gen pro gen enterprise gen edikasyon gen non profit non profit lan se pou moun ki gen òganizasyon e non lukratif jan nou rele l an ayiti edikasyon se pou moun ki gen lekòl K ap aprann lòt timoun kijan pou yo fè grafik antrepriz. Se pou ou menm ki gen plizyè dizaynè k ap travay pou antrepriz lan. Pou li endividyèl men pou otan ou ka fè anpil lòt bagay sou li. Gratis lan se sa m pral montre w tout bagay ke w ka fè sou gratis lan. Mwen menm pèsonèlman m travay sou gratis lan paske li pa nwi m nan anyen e mwen fè tout sa m bezwen fè sou li. N ap ale la n ap wè ke mwen klike la. Lè m klike la tankou prezantasyon, sosyo medya, videyo, prent pwodiksyon. ok epi marketing office epi tout lot opsyon yo parèt la sou bezwen book grafik nenpòt sa ou bezwen fè a ou ka chache l sou ba de rechèch lan tou oubyen ou ka fè egzanp ou jwenn pou travay pou yon pizza ok yon kijan rele l an Ayiti ka fè pizza ki bezwen fè flyer pou li ok la egzanp ou t bezwen pou kreye bèl ti story pou li e lap peyew pou jere kesyon story sa la se kotew chwazi template ke w bezwen an nenpòt template pa bliye tout moun ki se freelancè yo dwe gen yon karakteristik an komen ki se konn vann sa vle di fòk ou ale bò kote moun ki gen biznis lan pou dil mwen menm mwen ka fè flyer pou ou mwen ka fè story Pou mwen ka fè yon ekip bagay pou ou e ou menm wap moutrel de bagay ke w fè deja pou lòt antrepriz. Egzanp mwen di konsa map chanje sa a map mete l e promo mete l promo egzanp achte 2 pizza Achte yon pizza w ap resevwa youn gratis. Achte yon pizza wap resevwa yonn gratis ok sa se kanpay ke nap lanse a egzanp achte yon pizza ou menm ou pral gade eske ou itilize font se font wap itilize a tout bagay yo se online sou lo ka download li sou konpito pou melyè pou amelyore eksperyans ou mwen menm map itilize l online avèk ou pou moutre w li trè fasil egzanp mwen di map redwi sa a. Ok Ekzanp ou ka ekri la Pwomo Pwomo 1 Pwomo Pwomo 1 Se kòd lan Epi Gen dwa Si m di konsa m prale la pou m mete logo a M ap upload logo pizzaria a M ap upload logo biznis lan Ok li mande poum fè login se paske m pa fè login ki fè kem paka upload li rapid map fè login ok wap wè la mwen antre paske mwen pat mwen pat login se sa fè li banm ti banm ti problem sa egzanp si pizza li a rele kay mari ok. Kay Mari ou fikse dat Kay Mari Pwomosyon sa valab pou an nou di de 25 me a oubyen tirè a pou 30 me 30 me 30 me. Ok. Pwomosyon, achte yon pizza, gen yon lòt gratis. Gen lòt ti done ou ka mete ankò. Si w bezwen tèks, ou ale nan tèks la. Ou di ke sa w bezwen mete adrès, adrès ou byen achtag pizza a. Ou otomatikman klike la. Tèks la vini, ou mete l. Avni, avni Jakòb. Nimewo 306, Kesyon V. Ok, la in fwa ke m mete l la, w ap itilize kreyativite w pou itilize font, pou itilize imaj k ap bon pou ou a, pou itilize koulè k ap bon pou ou a. Mwen met, mwen mete l la. E mwen, bon, mwen mete l la de preferans kòm nan flyer an. e ou di wap mete yon hashtag ou byen yon bagay ki atire atansyon moun gen plizyè tip de ikon la gen emoji si w vle tcheke tout bagay yo ansanm pou mete nan nan e pa bliye lè w gen plan peye an ou ka fè tout ou ka gen plis aksè avèk yon ekip lòt dokiman e ou pa bezwen plan peye a pou kòmanse san kras pwoblèm ou ka mete yon QR code sèlman w antre Lyen, m antre lyen biznis la la, egzanp si m antre yon lyen la, mwen antre www.ifood.com epi l jenere QR kòd la trè fasil pou ou, ou wè la, epi ou menm ou gen dwa mete l yon kote, si yon kliyan scann li. trè fasil pou ap gen aksè lap gen aksè avèk enfòmasyon kouw bay yo ok. Ou menm kap gade video sa ki poko abone avèk chanèl nou an ou ka toujou abone avèk chanèl nou an ki se estrateji biznis an kreyòl sou youtube oubyen si wap gade nou sou facebook kite kòmantèw pou nou ka kòmante Saw te kòmante a nan pwochen video a nap trè kontan reponn ou nap trè kontan pale avèk ou. Sa vle di, jan m sot di w lan, w ap itilize kreyativite w pou fè sa w gen pou fè a epi pou pèmèt ke ou sèvi avèk kliyan an. M pral montre w tou kijan m chache kliyan e kijan ke yo bay moun ki genyen biznis sèvis. Ok la, si m estime ke flyer a fini, yon pwomosyon trè senp pou Stories, mwen seleksyone la, mwen di ki fòma mwen vle download li. Ok. M vle download li an png m ale la mwen download li la ou deja wè ke png ap download e mwen pral pase pa lòt etap la trè rapid li moutre m ke lap download la banm gade mwen mete l la promo m rele l promo wap wè la. Li gentan vini sou sou òdinatè m trè rapid plop plop e mwen ka poste l nenpòt kote m vle. Bon, ok. La m moutre w kijan ke ou ka fè premye flayè ou avèk dè milye flayè la sou Canva. Pa bliye jan m di w lan, ale sou Canva chache tip de materyèl ke w bezwen an. Egzanp, si w bezwen fè yon prezantasyon, egzanp prezantasyon, w ap jwenn tout materyèl de prezantasyon. Ou bezwen fè materyèl pou enprime, ou bezwen fè tas, ou bezwen fè mayo, ou jwenn tout bagay yo la a, ou gen yon moun ki envite w pou fè yon flyer pou maryaj li, w ap jwenn tout bagay la, yon kat de vizit, tout bagay la. Tou senpleman, itilize kreyativite w pou fè sa w gen pou fè a trè fasil. Mwen menm mwen travay sou li, malgre m te genyen yon ekip eksperyans nan Photoshop, Illustrator, mwen twouve ke li pi fasil pou moun travay e fasilite vi nou anpil anpil. Fouye l, chache konnen kijan l fonksyone, chache konnen ikon yo kijan yo fonksyone, egzanp ikon social media wap jwenn tout ikon yo la wap jwenn de milye ikon e ou ka toujou ok milye ikon milye ikon ou ka itilize depi ou klike sou li li tou mete l nan editè a pou fonksyone l trè trè fasil milye milye ikon Pou biznis, website, logo, business card. Ok, si gen moun ki di pou fon kat de vizit pou li, ou ale la ou mande moun nan si l gen logo deja, swa ou se te ou kap kreye logo a. Ou ale la ou di, bon, sa se kat de vizit lan, pou itilize l, m gad itilize template sa a. Egzanp, si m gen yon enjenyè ki mande m fè kat de vizit pou li, mwen wè sa plis sanble avèk enjenyè a. Si l poko gen logo, ou fè l itilize. logo sa ki deja egziste an ok map di ke kijan biznis li an rele li rele wood konstriksyon wood konstriksyon map ouvè sa pou l ka gen plis ekilib wood konstriksyon Mwen di ou t konstriksyon se konstriksyon konstriksyon de batiman batiman peyi souliye ke konstriksyon de batiman premye mwen vle chache jan pou santralize l ou ka chanje logo sa sou vle ok mwen ka chanje logo sa mwen cheke yon lòt logo ki an akò avèk logo mwen vle vann nan, egzanp logo antrepriz lan se egzanp san kòd m ap tcheke yon logo ou ka upload logo an tou upload logo ou bezwen an yon fwa ke w fin fè premye travay sa mete la ok konstriksyon de batiman la gen dèyè kat la kote w mete tout enfòmasyon moun nan sèlman w fè doub klik sou li ou mete Non non mèt biznis la se Wood Constant. La se Wood Construction. Kè ou ouvèl, itilize kreyativite ou janm di w lan, se konstriksyon. 2 batiman, batiman m gentan santi m ap mal ekri l men m pa sonje vrè òtograf batiman an fransè la ou mete adrès moun nan egzanp Bourdon 24 Trè rapid ou mete email moun nan ou mete tout enfòmasyon moun nan tout bagay vini padonize ou chanje espas yo si w pa renmen kote li plase a ou redwi ladan l si w ta renmen egzanp m rele ti se kreyativite m la ou tou si w ta renmen redwi l yon fason ou di konsa nan m ap mete egalize yon kote m bal mete yon ti imaj yon konstriksyon la ou ale la trè rapid ou ale nan eleman ou di w bal mete yon bagay trè rapid pa bliye se pa tout objè ke w ap jwenn ki ki fri ok e de objè se peyan li ye pou moun ki gen plan peyan ok men nòmalman se paske dènye sa m te chache se te flè se mete building building ok la li pral chache yon Seri de bilding pou mwen, nou ka toujou mete pran yon imaj, si imaj sa wap wè ke li ekri pro bò kotel, sa ekri gratis, banm pran sak gratis lan, ok, trè rapid banm metel la, wè, mwen mete yon eleman byen anime, bon banm evite mete eleman anime pou li ka fonksyone nan sans li dwe fonksyone. ok mwen te di map kite espas sa pou mete yon eleman ok mwen metel la kòm se konstriksyon li fè trè rapid ou wè ke mwen fè yon kat de vizit san mwen pa bezwen yon ekip bagay mwen ka chanje koulè sa si wood koulè wood se se yon lòt koulè mwen gen kòd koulè a mwen ekri kòd koulè a la mwen chanje koulè a trè rapid Mwen ale la. Mwen chanje koulè a la ankò. Pa bliye si w te itilize yon koulè, li pral reparèt nan koulè w te itilize. Ok. Mwen la. Mwen itilize menm koulè a pou pèmèt ke mwen jwenn bote sa m ap fè a. La, mwen pral itilize menm koulè a pou li. Ok. Nan kèlke minit ou wè m deja pèsonalize yon kat. de vizit ou menm ki genyen plis tan fouye fouye outil lan pou wè kijan l fonksyone nan kelke minit mwen fè yon kat pou wood otomatikman mwen bezwen enprime l mwen enprime l la ou wè trè rapid mwen fè yon kat de vizit pou wood. konstriksyon ki li rele wout konstan yon non yon non fiktis ke nou ke nou envante pou nou ka fè yon kat de vizit trè rapid wè m kreye yon kat de vizit depi ou bezwen enprime l ok ou prent li la trè rapid epi yo ba w tout eleman ki nan kat de vizit la pa bliye kliyan sa a sou te pran 20 dola, 30 dola nan men pou fè kat de vizit lan e kat de vizit lan deja disponib. Deja disponib. Ok, la mwen te di ok mwen pral moutre w kijan pou antre sou yon platfòm ki rele Fiverr. Mwen kom. Ok. Pou ki sa mwen pral moutre w kijan pou antre sou yon platfòm ki rele Fiverr? Se paske la pou ka komanse bay sèvis ou antanke grafik dizayner. antanke moun ki ofri sèvis ki fè flayè sou Canva. Egzanp la, si m ap tcheke de pwofesyonèl ki ka fè sa, Canva template, Canva, ou ka chita, egzanp, Canva, m ekri Canva pou wè de moun k ap bay sèvis sa yo e konbyen yo touche. Ban m mete pri pa m nan an dola pou ka wè, ok, pou ka wè kantite lajan moun yo touche pou yo fè yon travay ke m ap montre w. Ou ka fè, se sur ke wap bezwen pil abilite, men sa pa pou otan ou ka toujou fè 50 a 60 dola par jou nan kreye yon flyers ou pran, ou pap pran menm 15 a 20 minit pou kreye flyer ou byen fè kat de vizit, fè nenpòt sa ou bezwen. Kounya la ou pral kòmanse mete mete e sèvis ou sou platfòm sa a, wap fè enskripsyon nòmal. li rele Fiverr, wap fè enskripsyon an nòmal e wap mete w sou platfòm nan kòm yon pwofesyonèl Canva e wap kòmanse ale bò lakay ou ale nan biznis ki bò lakay ou yo kòmanse chache dè moun ki genyen ajans de vwayaj, restoran, dè moun ki genyen kijan yo di l pizzaria, dè moun ki genyen kote ki fè pizza, lekòl. boutik an liy, dè moun ki gen sit, dè moun ki gen nenpòt tip de biznis pou yo transfè, ou ka moutre yo sa w fè, ou ka di yo mwen menm mwen ka aktyalize kont Instagram, kont Facebook ou pou ou san ou pa bezwen anpil lajan, sof ke wap fè yon pri le mwa avèk li, epi wap rive wè ke ou kreye dè milye, dè santèn de flayè san ou pa bezwen genyen pil lojisyèl enstale sou konpitè w oubyen ou ka kòmanse fè lajan. jodia menm. Mèsi tout moun ki te swiv kontni sa yo pa bliye si w bezwen kòmanse jodi an menm itilize l sou konpitè oubyen sou telefòn ou canva a se yon feramenta m ka di se yon outi ki vrèman bon ou ka kòmanse fè lajan avèk li jan m sot di w li jan m sot moutre w sou platfòm yo kòmanse enskri sou platfòm yo e pa kite pa fin aprann bagay sa yo epi pou w pa aplike yo apli kòmanse aplike jodi an menm antre sou li. Ouvri kont ou epi kòmanse prete sèvis avèk avèk restoran ou gen bò lakay ou, biznis online moun genyen, em, kòmanse prete sèvis pou ajans de vwayaj zanmi ou, kòmanse prete sèvis pou tout tip de biznis ke w ka imajine, paske li gen tout bagay sou li. Mèsi tout moun, se te David Up!